Alò, daprè mwen, menm jan nou chwazi plas sa la, nou vin ranse la, vin bay blag, vin ranse, nou te ka vin chwazi plas sa pou nou prepare avni nou, mesye, pou nou pale bagay ki bò, ki plis serye, ki ka itil nou demen, mesye. Ya, m dakò, m dakò. Anpan de sa, mesye, ko, kote nèg yo bay pou Jeff la?
Nèg sa depi l pa la, lafrèt konn manchèt. Nèg yo ase lare, tout nèg deja wè depi l pa la.

Monchè nou kòmanse repanse bagay yo wi menn, nou wè bagay yo nan lòt ang. Afè vin chita la chak jou ap pale tenten an, li pa serye ditou. Ifi a menn, menm jan nou itilize l pou n pale bagay tenten sèlman an, nou ka itilize l tou pou n pale bagay serye sou avni nou, sa te la l ap antre fò n kòmanse panse. Sa anpeche vini yo menm so m pa konn kòman wè sa fòk jere bagay yo an anglè ok kisa w panse la menm.
Mwen konprann pran lavi nou oserye menn kòmsi gen de bagay nou oblije ba yo do pou nou fè fas avèk fiti a ki pi meyè menn bon m pa konn kòman wap wè sa so fòn jere bagay sa yo menm nou pale twòp tenten la isi a nou ka pale bagay serye ladann tou pou avni nou. Lè ok lè ok ti nèg konsèy la.

Menm lè m konnen l ap deranje w, se zanmi m e m ap jere zanmi m sa. Alila.
Èske w sonje lòt e jou ti sè w la te sòti l t antre lakay li bò twazè pou katrè? Eeh! Sa k genyen?
Kòman w fè konn tout enfòmasyon sa yo? Monchè, m jis yon fason pou m di w ke depi m fèt, depi w wè m sòti nan vant a, depi lè m sòti nan vant a manman m, e premye fwa m pase yon moman dous nan vi m.

Wè ki jan w estomake paske se sè w. Ou gentan menm kòlte m paske se sè w. Alò, ti dam sa a ou sot pase bèl moman avè l ou vin repete non l nan baz la. Li pa gen frè, li pa gen fanmiy?
Egzat.
Poukisa moman sa a ou sot pase avè l la li pa t rete sekrè pou ou menm avè l? Poukisa ou pa gade sekrè ak sa menm paske se yon bagay ki frajil ou fè la menm imajine ou se nan yon baz nou chita si sa ta vin flite se pa ou menm sèl yo pral pale mal se nou tout yo pral pale mal paske l pa yon bèl aksyon baz se pa sa w fè la non ki definite w jèn jan mesye fòn chanje mantalite sa nan nou si moun nan aksepte pataje yon moman entim avè w men fò ka gade sekrè avèk sa sa w fè la vo lamò men. Jis panse a yon lòt faz bagay yon lòt jan men sa pa lojik ditou. Si w jènjan tout bon se konn kijan w ap jere non yon fi ou fin kouche. Pa pran non l pou w ka mache avè l pou montre foto l nan telefòn pou ètman nan nèt. Li pa bon kòm jèn parèy mwen. Yo, m renmen w anpil men. Lè w wè yon fi chwazi kouche avè w. Se paske komsi i renmen w. Se paske komsi avè w i santi byen. Dayè ou tou lèd.
Si w wè fanm nan chwazi pou tou wap gwo savo menn. Fò w ka konprann bagay yo pou pran non moun nan pou jere yon jan pa fasil. Ou paka vin pran sa pou wap vin fè tole avè l la pa menm non plis pou monte tout kote. nan telefòn ou. Antouka frè m mwen ekskize m, m pa t nan anyen avè sè w. M te jis di w sa pou m te wè reyaksyon w. M te rankontre ak ti sè w la sou lari an vrèman.

Ok, ki mirak Jeff te kite w soti? Pa lajan misye jalou. Ou konnen, m gen kèk bagay pou m regle, alò Jeff pa ka anpeche m soti. Yo ka anko ta wè w. Ebyen ale non, m pa gen bo non. Pa rete twò ta nan lari a sèlman. Ebyen ok frè. Ebyen ok frè.
M te kesyone li, m te salye l, m te di kola pwale, li te di non zanmi li genyen, li pwal fon devwa lakay li. Alò li fè m konnen tout sa w rakonte la se yon istwa envante. Pa gen anyen ki serye vrèman. M te jis fè sa kòmsi yon fason pou m te montre Miche ke sa y fè a, si s on sèl ki jan l t ap reyaji. E vrèman men li gen tan reyaji mal pou mwen. Yon nèg ki gen kòlè konsa ou riske fè yon bagay konsa. Monchè, sa pa serye ditou. Donk, bro m konsidere sè w la tankou ti sè m. M te menm di l pa antre ta lakay li pridan nan lari an prese pou l tounen. M pa gen dwa kouche ni sè w ni fè anyen avèk sè w. Ou tande m? M pa gen anyen anyen de serye avèk sè w. M swete w konprann mwen. Se jis pou m te montre w ke bagay yo, bagay yo pa jan w panse l la bro. Pwoteje non fi w fin kouche li la. Ou konprann sa? M konprann sa men se konsa.
Nou pa gen anyen, m pa gen anyen ak sè w.